Bonjou bonswa tout moun se yon plezi pou nou rantre lakay pou nou pote pou ou premye epizòd sezon sa le football ma passion ebyen nan premye edisyon an nou pral gen pou nou pale ou de orijin jwèt sa ki rele football la anpil moun nou konnen pa konnen kisa ki rele football la se rezon sa ki fè yo pa gadel byen sûr ebyen nou pral rezoud pou ou tout dout sa yo nou pral pale ou. An gwo e an detay de orijin foutbòl la ansanm avèk diferan règ ki egziste ladan li, ki kote li te pran nesans, nou pral genyen pou nou pale ou de tout sa anvan menm ke nou kòmanse ansanm avèk premye epizòd Le Football, Ma Passion an, ebyen nou pral fè yon brèf biyografi de prezantatè nou. E ki se mwen menm, John Abner Sot Gustan Rival gen pou prezante w epizòd Le Football, Ma Passion yo pandan sezon sa a. Ebyen, yon kout biyografi rapidman, non pa mwen, kòm mwen sot di l la, se John Abner Sot Gustan. E mesye sa fèt le 19 novanm 1997 nan yon komin ki rele Kanperen nan Sid peyi a. Ebyen se la mwen te kòmanse grandi e fè kòmanse etid primè mwen e nan Jardin des Lys answit pase pa les Frères Saint Joseph, Pierre Polycarpe e m ta pral kite Sid peyi a pou m rantre nan kapital la kote ke m ta pral kontinye ansanm avèk etid primè yo nan Collège Notre Dame de Grace answit m ta pral pase nan Eugène de Masbourg. pou m tèmine etid klasik mwen, Site Solèy, nan Collège Saint François Béquidignway la ke mwen te viv pi bèl eksperyans mwen yo, se nan Collège Béquidignway. Ap raple nou ke se la tou mwen ta pral tèmine etid klasik mwen. Aktyèlman la nou retwouve nou nan peyi Chili ap etidye Telekominikasyon nan Universidad. Teknoloji kale Chile ki rele INACAP ebyen se la ke nou ap pran fòmasyon ebyen an gwo se mwen menm ki pral prezantatè ou okou de tout emisyon ou pral konnen plis de moun sa ki pral prezante ou le football ma passion jodia nou pral genyen pou nou pale ou kòm nou te anonse l deja pa tèlman de aktyalite men nou pral pale ou de kisa ki foutbòl la paske anpil moun ta enterese gade foutbòl la men yo pa konnen kisa li ye, yo pa konn orijin li e yo pa konprann li ebyen jodi a se tout sa ke nou pral rezoud ansanm avèk ou deja e nou swete w nou swete w pase dè bon moman ansanm avèk nou ebyen foutbòl foutbòl la li menm li li vini de de anglè foot ou soccer an amerik di nò. Se yon spò kolektif ki jwe prensipalman ansanm avèk pye, yon balon sferik ki gen fòm yon sè, nou konn sa ki yon sè. Li opoze 2 ekip de 11 jwè, 2 ekip ki gen 11 jwè ladan yo chak, nan yon stad, keseswa yon teren gazone oubyen yon planche, li kapab glase tou. Objektif chak kan yo se mete balon an nan filè ekip advès la san ke yo pa itilize men yo. Objektif la ki sa li ye? Se mete balon nan filè ekip advès la san ke ou pa itilize men ou. Ou sipoze eseye fè sa plis fwa ke ekip advès la pou kapab sòti ganyan. Ebyen foutbòl la li menm li ta pral

milyon de jwè atravè lemond foutbòl la li posede stati spò nimewo 1 dan lemond e nap kontinye pou nou diw nan tout kontinan sa yo spò wa yo se foutbòl pa egzanp lafrik lamerik di sid e lewòp e sa se disiplin ki domine ki domine nan peyi sa yo. Se le football e nou pral genyen pou nou pale ou plis de sa. Ebyen, kalandriye yo domine pa 2 tip deprèv e yon pati se konsènan lè klèb, nou pale de ekip de football ki pa gen pou wè ansanm avèk peyi. Ekip de foutbòl yo, yo ta ap sòti nan vil ki nan yon peyi nou pral ba w de egzanp aletranje, klèb ke nou konn tande ap pale de yo, Barcelone, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Paris Saint Germain et tant d'autres. E de ekip nasyonal ki pi popilè nan mond lan, nou konn tande anpil moun ap pale de Le Brésil, L'Argentine, L'Espagne, L'Italie, L'Allemagne ki se de ekip ki pi popilè nan mond lan. La koup di mond se eprèv ki pli prestijyez nan mond la. Sou nasyonal ebyen se la koup di mond ki se konpetisyon ki pli popilè e pli prestijyez se li menm ki plis konvwate se li menm ke tout moun vle koup di mond ki kòmanse depi nan ane 1930 lè sa li te rele la koup Jules Rimet. ki se fondatè li, ebyen depi lè sa, depi 1930, Koup di Mond lan li se yon konpetisyon ki jwe tou lè 4 an, sof ke ant ane, nan ane 1900, nan ane 1942 e an 1946, pat gen yon mondyal pou koz de boulvès ki te gen nan mond lan akoz de gè mondyal yo. Ebyen pat genyen mondyal. Nou pral ba ou plis detay sou sa men se pral nan yon lòt epizòd Le Football ak Mabassi. Paske jodi a fòk nou pale ou de, pou pi piti fòk nou pale ou de règ ki genyen nan spò sa ki se Le Football pou w kapab konprann pou lè ke w ap pale football pou yo ka pou yo ka wè se yon moun ki konnen sa l ap pale a paske ou se yon moun ki ap swiv Le Football Mabassi non sèlman sur Youtube e osi sur Facebook.

An koup du mond dè klèb, li pral jwe fas a 2 ekip ki ranpòte osi 2 ekivalan la lig dè chanpyon nan diferan kontinan yo. Ebyen konpetisyon sa li rele la koup du mond dè klèb. Li te gen lòt non byen sur lè ke li te kòmanse. Li te rele la koup entèkontinantal. Moman rive kounya la pou nou pale ou de. Nou pral palew de règ ki genyen nan foutbòl la, men règ yo nou pral ba ou yo nou pap tèlman detaye yo jodia nan epizòd sa, nou pral gen pou nou detaye yo pou ou nan epizòd 2 le football ma passion m panse ki pral sòti semèn pwochèn. Genyen 17 lwa nan football entènasyonal la pou pwofesyonèl. amatè, senyò e jinyò. Ebyen, la fifa li menm li vle pou tout règ sa yo aplike atravè lemond nenpòt kote ke foutbòl li menm li ap jwe. Se yon tèren de je, ou sipoze gen yon tèren de je ki se premyè lwa foutbòl la, ebyen premyè lwa foutbòl la di moun yo sa ke se yon tèren de je, se bagay prensipal ke wap bezwen pou jwe foutbòl, dezyèm lwa se yon balon, twazyèm lwa li menm se. Pa bliye dezyèm lan yon balon ki ap fèt an fòm de sèk, ou pa ka pran yon balon ki gen yon lòt fòm pou ap jwe foutbòl ansanm avèk li. Gen diferan tip de balon tou, men balon li sipoze yon balon de foutbòl. Twazyèm lwa se nonb de jwè, nonb de jwè la li sipoze 10 jwè de chan e yon gardyen de but, ou pa ka al jwe.

Ekip yo, Katriyèm lwa, ekip yo sipoze gen ekipman, ekipman diferan byen si, chak ekip yo ap vini avèk dè ekipman ki diferan pou pa genyen, pou yo pa konfonn lè ke yap fè yon pas, pou abit la li menm li kapab idantifye tou yon jwè ke se nan tèl ekip ke li ye lè li ap distribye karton e tandotro choz. Ekipman an tou, nan lwa ekipman an, kat se katriyèm lwa, nou wè tou ke gadyen de but la, li sipoze, li pa sipoze genyen menm koulè ekipman ansanm avèk le rès de lekip, kèlkeswa ekip la, gadyen de but la, li sipoze diferan pa rapò ansanm avèk lòt 10 aktè yo. Sizyèm lwa foutbòl la, se lè zabit asiste. Se abit asistan yo menm ki la pou ede pou ede abit santral la ansanm avèk jesyon match foutbòl la. Paske yon match foutbòl abit santral la pap ka kontwole sa tout plis sitou avèk sa li gen pou wè ansanm avèk òje yo. Moun ki responsab pou òje yo pou wè pou sa ki nan òje yo se jij de liy yo epi genyen de zabit ki la tou pou ki responsab chanjman yo. Dure de match, ki se setyèm lan foutbòl la, dure de match, tande sa byen moun ki potko konnen yo paske nou kòmanse a la baz ansanm avèk tout moun ki ap swiv le spò ma pasyon pou nou di ou ke nan foutbòl yon match nòmal tan reglemantè li se 90 minit, 45 minit nan premyè mitan, 45 lòt minit nan dezyèm mitan. Genyen posiblite pou yon match rive nan. Nan 120 minit an total. Lè sa nou pa rele l 4 mitan, tande sa, ou sipoze di ke match la li ale nan pwolongasyon, lè sa nou jwe premye tan pwolongasyon ki dire 15 minit e dezyèm tan pwolongasyon an ki dire 15 lòt minit, ki vin fè 30 minit ajoute a 90 minit. reglementè yo e ki bay yon total 120 minit. Lè yon match rive nan pwolongasyon, se lè ke se yon match a eliminasyon dirèk ki rete sou yon skò nul, yon skò nul nou vle pale ou de 0, 0, 1 a 1, eksetera. Lè ke yon match a eliminasyon dirèk rete konsa, match la li menm, ekip yo sipoze departaje yo, yo sipoze ale jwe 30 lòt minit pou konplete 120 minit. E si tout fwa nan 120 minit la yo pa rive depataje yo, yo prale nan tir o but ki se des tirs de penalty ke nou pral genyen pou nou pale w de li pi devan. Sa vle di dire yon match se 90 minit e tan reglemantè. Premye mitan 45, dezyèm mitan 45. E tan pwolongasyon yo se 15 minit premye tan e 15 minit dezyèm. Donk tan m kwè ke nou klè. Sou pwen sa, uityèm lwa, se lwa kou danvwa ansanm avèk repriz de je. Kou danvwa e repriz de je, nou wè li se lè yon mitan pral kòmanse. Èske w la? Lè yon mitan pral kòmanse, kèlkeswa tan ki pral kòmanse a, li sipoze kòmanse ansanm avèk kout danvwa ki se kout sifè abit la ki bay dwa a aktè yo yo menm pou yo kòmanse fè sikile labal. Gen repriz de je, lè jwèt la kanpe, yon fot kèlkonk, ebyen se abit la ki pou bay dwa ansanm avèk aktè yo pou yo kapab kòmanse, rekòmanse, faire circuler la balle. Sa se uityèm lwa foutbòl la. Nevyèm lwa foutbòl la se balon. En jeu et hors jeu Balon an je e òr je La li gen plizyè sans Balon an je se lè ke foutbòl la li ap jwe nòmalman avèk aktè avèk aktè yo ki ap fè yon sikile balon an epi ekip advès la li menm li ap chèche rekipere balon an ebyen lè sa balon li ap jwe nòmalman lè ke kapab gen òr je nan yon sans balon an kapab sòti nan sifas tèren an li ap avantaj youn nan 2 ekip yo. Nan yon lòt sans li kapab yon movè plasman, yon movè plasman de de yon jwè, men nan yon movè plasman li menm li kapab enplike yon òje tou, ke nou pral palew de sa pi devan nan yon lòt lwa foutbòl la, men lwa sa li vle di ke lè balon an sou sifas tèren an li an jwe, e lè balon an li menm li pa sou sifas la li pa nan jwèt. Balon an ka sou sifas la tou li pa nan jwèt, se lè ke abit la sifle yon bagay kèlkonk, yon fot, yon penalti. etc. Dizyèm lwa foutbòl la se yon but marqué. But marqué, mwen te di nou sa deja, se lè ke ou fè balon an li rive nan filè lòt ekip la san ke ou pa touche l ansanm avèk men w. Avrè di, se pa nan filè ekip la. Fè balon an depase liy de but ekip advès la. Fè balon an depase liy de but ekip advès la san ke ou pa touche li ansanm avèk men w. Pa bliye sèl moun ki gen dwa touche balon ansanm avèk men li se gadyen de but la. Men li kapab fè sa e pou yo pa sanksyone li, li kapab fè sa sèlman anndan kare pa l la. E si l ka fè sa anndan kare pa l la, li pap kapab fè li si si toutfwa se yon jwè pa l ki ta ba li pas la ansanm avèk pye. Si yon jwè pa l ba li yon pas avèk pye l, li pap ka, li pap kapab pran balon ansanm avèk men li. Li kapab pran l si jwè a ba li pas la avèk pwatrin, oudimwens avèk tèt. Men, nan lòt ka yo, li kapab pran balon an trankilman ansanm avèk men li. E dizyèm lwa foutbòl la, se yon but make, jan m di w la, se fè balon an depase liy de but ekip advès la san ke w pa touche l ansanm avèk men w. Onzyèm lwa ki se te òje ke m t ap pale nou de li depi nan nevyèm lwa foutbòl la, òje a li menm se movè plasman. Sa se la movè plasman pral pwodui sa. Se yon jwè ki an pozisyon avanse, hors jeu. Li pa nan jwèt la. Lè li an pozisyon avanse se lè ke li kite dènye defansè ekip li kite dènye defansè ekip advès la, li kite l, dènye defansè ekip advès la nan do l anvan menm ke li resevwa yon pas. Anvan menm ke li resevwa pas la, li te gentan kite li te gentan kite. ke dènye defansè ekip advès la, ou di mwens avan dènye jwè la nan ka sa. Paske dèfwa konn gen yon jwè nan kan an epi gadyen de but la li konn avanse, si fwa sa ou kite gadyen de but la, gadyen de but la li konvèti an dènye defansè e dènye defansè ki nan kan an li konvèti an gadyen de but. Lè m di sa se pa paske l gen dwa pou l pran balon avèk men li, men nan ka òje a li gen dwa li menm pou li evite yon jwè li menm li kapab òje. Èske w la? Ou gen dwa pou li evite. Nou raple nou gen yon gòl ki te fèt konsa, si m pa vin nan dènye Copa America. M pral gen pou m vini ansanm avèk match egzak ke sa li menm li te fèt la. Pou m kapab di ou, m kwè se Brezil ki t ap jwe, m pa raple m fas a ki moun. Men m ap vini avèk li pou ou nan pwochen epizòd Le Football M'a Passion. Hors jeu a se lè ke jwè a li resevwa balon an nan do avan dènye jwè ekip advès la, lè sa li an pozisyon avanse. Fot e konpòteman anti-spòtif. Fot la li menm se lè ke yon jwè ekip advès la li genyen balon li epi ou menm ou parèt ou eseye rekipere balon sa ou senpleman olye ke wal chèche kontak ansanm avèk balon an ou chèche kontak ansanm avèk jwè la lè ke ou fè yon kontak pa egzanp ki pa ki pa nòmal, pa egzanp yon takl, obstriksyon, oubyen ou mete men ou sou lòt jwè la, lè sa ou komèt yon fot. Konpòteman anti-spòtif se lè ke pa egzanp, padon, ou kite sa ki gen pou wè ansanm avèk foutbòl, lè sa pa gen takl ankò, pa gen lòt bagay men pa egzanp ou tire yon kout pye ou di mwens yon kout pwen, gen lòt kou ankò ke ou ka bay yon jwè ki pa. nan sa ki rele espò la, ebyen yo rele sa yo konpòteman anti spòtif. Lè sa ou kapab ekspilse, lè nou di ekspilse ou kapab pran yon katon wouj, kat joun se avètisman, kat wouj la li menm li se ekspilsyon, lè sa yo mete ou deyò nan match foutbòl la. Trèzyèm lwa foutbòl la, nou tap pale douzyèm la se fot e konpòteman anti spòtif. Trèzyèm lwa foutbòl la li menm li se koufran. Kout lan, se sa ki vin, sèl sa ki va vin met balon an nan jwèt apre ke yon, apre ke yon jwè te fin komèt oubyen resevwa yon fot. Ebyen, ou jwenn yon kout lan, se lè ke yo te fin komèt yon fot sou yon jwè nan ekip ou a, ebyen, ou pral gen dwa, le dwa pou ou remete balon an nan jwèt, ebyen, ebyen fason ou pral met balon an nan jwèt la li rele, ou jwenn, ou benefisye de yon. Kou fran, katòzyèm lwa, se kout pye de reparasyon oubyen penalti. Pa bliye katòzyèm lwa foutbòl la, olye de penalti dèfwa nou kapab di kout pye de reparasyon, lè sa se yon tir ke ou pral gen pou fè nan pwen penaliti a ki se yon pwen ki nan kare ekip advès la, se lè ke yon fot fèt sou ou nan kare lòt ekip la. Imediatman yon fot fèt sou ou nan kare lòt ekip la, Li pral benefisye de yon penalti oubyen yon kout pye de reparasyon, oubyen si balon an, yon jwè nan ekip advès la touche li avèk men li nan kare pa l la, ebyen sa li menm tou li rele penalti ou benefisye de yon kout pye de reparasyon. Gen anpil jwè ki konnen ap fè dè similasyon, pa egzanp la gen kò anndan kare a pou l kapab benefisye de penalti paske penalti anpil moun konsidere li kòm. Yon fason pou remete balon an nan jwèt, men anpil moun konsidere li kòm yon demi gòl. Lè m di demi gòl, m kapab di pi plis ke demi gòl paske daprè mwen menm ou gen 80 a 90 pousan chans pou mete balon an nan filè lòt ekip la pou w kapab fè make yon gòl. Lè sa nou vle pale w de dizyèm lwa, but marqué. Ebyen sa ki pèmèt ou mete balon sa a an jwe a se katòzyèm lwa ki se penalty. Rantre touch a se lè ke balon sòti sou kote tèren an. Lè nou pale ou de sou kote, nou vle pale ou de kot tèren an ki se kot lateral yo, lateralman. Lè balon sòti nan youn nan bò sa yo, ou pral benefisye de yon rantre touch. Yon fason pou mete balon an nan jwèt ansanm avèk men ou. Pa bliye sa se sèlman fwa sa ke jwè. 2 cha yo kapab mete men yo nan balon an se lè ke yo ap fè yon rantre touch, m te bliye retire sa pou nou nan youn nan lwa anvan yo, ebyen se se pa mwayen rantre touch la lòt 10 jwè 2 cha yo menm yo kapab tou mete balon an nan chwèt ansanm avèk men yo pandan yo ap pase li dèyè tèt yo epi yo dirije li ansanm avèk yon jwè pa yo. Ebyen rantre tou sa se kenzyèm lwa foutbòl la. Kout pye dbut se sèzyèm lwa foutbòl la. Kout pye dbut se lè ke balon an sòti, se lè gen yon sòti dbut. Sòti dbut, pa egzanp balon an pase akote de kaj gòlkipè a oubyen gadyen de but la, pandan ke se jwè ekip advès ki te tirel ebyen gadyen sa li menm ansanm avèk ekip li a yo benefisye de yon kout pye dbut, lè sa li pral metel nan limit 5 mèt 50 lan pou l kapab relanse li.

Li mete balon an nan nan limit sòti de but la. Imedyatman li mete balon an nan limit sa Rosemary Noval benefisye yon kout pye pwen ki se yon mo ki siyifi an anglè kònè, kònè ki siyifi pwen. Ebyen se disetyèm lwa foutbòl la medam, medmwazèl, ti mesye. Nou pral site yo pou ou de premye a disèt, disèt lwa foutbòl yo pou nou kapab raple ou yo. Pou lè ke yo ap pale o mwen ou kapab memorize yo tou si ou vle e pou yo ta wè se yon moun ki konnen byen de kisa li ap pale a. Nou pral detaye yo pou ou nan epizòd ki ap vini yo youn apre lòt. Nou pral gen pou nou pale ou de diferan plas ke 10 jwè sa yo menm, 10 jwè de chan sa yo menm yo jwe. Nou pral gen pou nou pale ou de plas sa yo e de wòl ke yo pral gen pou yo jwe. Nou pral kòmanse nan premye lwa foutbòl la pou n rive nan disetièm nan. Premye a se tèren de jeu, dezyèm nan se balon an, twazyèm nan se nomb de jwè, katriyèm nan se ekipman de jwè, senkyèm nan se arbitr, sizyèm nan se abit asistan, setyèm nan se dire match la e uityèm nan li menm li se kou dantwa e repriz de jeu. Nevyèm nan se ballon en jeu et hors jeu, dizyèm nan se but marqué, onzyèm nan se hors jeu, douzyèm nan se konpòteman antispòtif epi fot, trèzyèm nan se kou fran, katòzyèm nan se kout pye de reparasyon oubyen penalti, kenzyèm nan se rantre de touch, sèzyèm nan se kout pye de but, disetyèm nan li menm li se kout pye de kwen oubyen kònè. Ebyen. Se la a ke nou sanse ap di w ke nou sanse tèmine ansanm avèk premye epizòd Le Football Ma Passion pou sezon sa. Sa se premye epizòd la pa bliye nou pral gen pou nou vini avèk anpil lòt bagay ankò. N ap tann kòmantè w yo, n ap tann sijesyon w yo, n ap tann kesyon w yo. N ap salye dè fan ke nou deja genyen. Se dè fan antisipe. Si ou vle fè pati de fan Foutman Pasyon yo, ou kapab kontakte nou sou menm paj Facebook ke nou genyen an oubyen YouTube la. Ou kapab eseye kontakte nou. Ou kapab tou rejwenn nou pa WhatsApp paske nou gen yon gwoup Foutbòl Ma Pasyon sou WhatsApp. Ou ka kontakte nou sou plis 5 6 9 4 6 75 76 71 ebyen ou ka kontakte nou sou nimewo sa si ou vle fè pati de gwoup foutbòl sa kote nou fè de deba e diskisyon foutbòl sitou lè wikenn nou ap salye diferan fan sa yo ke nou genyen sou gwoup foutma pasyon nou vle pale de wali moransi evens bouke jeff eliasen ronaldo eee Samay Pierre Louis et tant d'autres m pa vle m pa vle site non pou pa gen jalouzi men avèk kèlke kòmantè m panse ke nou pral kapab salye tout rès moun yo nan pwochen epizòd Le Football Ma Passion m panse m espere wè nou nan kòmantè yo e ke m panse nan list moun nou pral salye nan pwochen epizòd la w ap ladan li senpleman kòmante. Nèg Litwèl Fenomeno oubyen Nèg Litwal Aparèy epi vini avèk sijesyon w. N ap tann ou pou pwochen epizòd la. Nou remèsye w. Pa bliye ou sipoze pataje, like epi kòmante pou nou kapab kontinye ansanm avèk travay sa a. Tann tou konsèy ou pou pwochen epizòd la kapab sòti pi byen. Se la nan ap mete fen ansanm avèk premye epizòd Reflechons ma passion Nou remèsye w Babay tout moun mwen renmen nou Que Dieu benisse Haïti.